Blouna vin achte bagay santi bon paske gon ayisyèn ki zanmi blouna ki rele blouna l dil gason ayisyen pa renmen fè madanm yo santi bon nou konprann e mwen menm m vrèman wont pase mwen menm Ayisyen m ye, m son nèg, m santi bon, konprann. Men ou konnen poukisa l di sa? Li pa renmen mennen madanm li pou li vin achte bagay santi bon paske li santi fò. Gade mesye a, li pa renmen santi bon epi li pa bezwen fanm ki santi bon tou monchè. Men kòman fè, kòman fè, kòman fè zanmi w lan di w sa, ou konprann? O, genlè, genlè, m pa konnen paske lè genlè lè mouche ta bò kote l li pran sant pafen an, m pa konnen. Li kè m fè mal pou li. Louna di m kè l fè l mal pou li, ou konprann? Wi, genlè mari. Nou konnen bouch mwen twò gwo mwen manke di konsa cheri men eske mayow santi fò li gen yon movè sant men m wont m ta poze l kesyon monchè men m wont pou m poze l kesyon nou tande m wi e verite m e pa manti non nan m wont m ta poze l kesyon monchè men m wont pou m poze l kesyon Non Ou fèm Ou ta pral mandel si maril santi fò? Non nan kèm mwen anvi mande men m wont poum pozel kesyon paske li ka pran sa pou move bagay men m tap sèl bezwen konnen paske pou li di sa monchè genlè misye pa renmen achte bagay pou li paske li santi fò depi yon moun santi fò egzanp depi yon moun salòp lap sipoze jwenn yon moun ki salòp tou paske depi ou salòp ou jwenn yon moun ki pa salòp.

Epi map pozel map rele ou pou ou pozel. Non mpa bezwen konn bagay ou non. Mpa bezwen konn bagay fi ak fi ok. Fi ak fi non e li menm ki vin fè tripotay de maril mpa menm bezwen konnen non. Non e se li menm ki vin pale de maril avèw pandan map di la. Mpa menm bezwen konnen li mari moun non. Men tande fi a si nèg la pap travay li ka achte yon pafen yon deodoran fè nèg la kado. Li pa bezwen li pa bezwen vin diw sa. Li pat bezwen vin diw sa.

Se vre. Eposib pou moun benyen, moun nan benyen, moun nan achte anpil bagay wè. Tout bagay sa e pou moun pase nan kò mezanmi wè. Wè. Wè. Tout bagay sa pou moun pase nan kò, sou moun pase bagay sa. Yon bagay ki vo l preske 50 dola, 200 dola pou moun pa santi bon mesye moun sa ki sa l genyen. Se li gen li gen kòman? E e chawonj.

E pa sèl kesyon ayisyen non. Gen anpil gason ki konsa, yo vakabon sal yo ye. Koman sa? San wont.
Koman sa? M pa konprann sa w di a. A m pa nan pale.
O monchè, w ap rete avèk yon moun pou o, pou w pa okipe moun nan, pou w pa fè moun nan santi bon, pou moun nan soti byen eklere, byen bèl, o. Menm jan avè nou? Se si w se yon moun ki lèd epi ou. Menm jan avè nou?
Ey, gen moun ki lèd ki yo pa p janm fè sa non. Paske yo panse ah mwen lèd map soti avèk yon avèk yon bèl fanm yo pral prann nan menm wi Evre? wi Mèt kwè e verite wi wi Ou kwè nan sa? Mwen sè pou sa Sa vle di sa vle di la yon fanm
yon nèg ka vòlè yon fanm nan men lòt nèg? Non yon moun pa ka vòlè moun nan men moun moun ale si li vle Ok ok M di pran egzanp konsa fi a egzanp si yon egzanp si mwen se yon moun lèd Ou se yon moun bèl. Epi ou byen bèl soti nan lari avè m. Ou ka jwenn yon lòt moun ki pi bèl pase m, ou ap damou moun nan, ou pral avè l. Men e pa kesyon de vòlè, moun pa konn vòlè moun nan men moun. Non, m konprann.
Men li pa p fasil konsa pou moun nan nik al avè w konsa. Si, egzanp. Non, e pa kesyon di ale. Ou pa konprann? M konprann sa w di a. Ou genlè pa konprann. M konprann.
E pa kesyon di ale a. Men ou menm, tande, wè mesaj sa a pou ba zanmi w lan. Di l konsa, achte pafen avèk savon, avèk krèm, deodoran, achte. Klorox, si may ou santi twò fò, ko achte klorox. Non blo nan.
Non. Pou l achte pafen avèk dezodoran ba ba li, pou l fè nèg la santi bon. Lè w gen yon nèg nan men w, nèg la pa santi bon, yo k pou fè l santi bon, menm jan a fanm nan. Wè sa rele dezodoran.
Ou konprann? Pou mari nou, tande.

Konprann? Mesye pran men nou ok, fè madanm nou santi bon, medam tou fè pran men nou, fè mari nou santi bon ok. Ahan epi ou menm wap mache avèl ou pako achte anyn la non. Bako Gade Blonde ap fè wont. Nou tande? Men sal vin achte wi. Achte pentire pou m pa poum pentire chevem. Li vin achte bagay koulè poul met nan chevel ok, nou wè li vin achte bagay koulè poul met nan chevel ok. Epi li tou pase nan pafen pou l pran pafen ok. Wi m pranl pou pafen m pral pran kotex m pral pran savon pou lave anba.
Ou avek ou gen ou avek bagay ou ou pral achte kotex sa pou fel. Pou m mete pou m kouvri bòbòt mwen. Ou gen san? Non m pa gen san men demen m pral genyen.
Ok guys di m kisa nou panse de video a hein di m kisa nou panse. Medam ki an. Nou pa vin jourem non nou konnen bruna pa konn pale bruna se moun ki fou li pa konn pale bruna kounya bruna pral kite tripotay paske bruna tro tripotay moun paka di anyen map kouri di vale paske mfè konfyans nan li menm men li pa bon moun non. Map gade poum wè si gen moun kap di map gade poum wè si gen medam kap di yo konn achte pafen ba mari yo avèk deodoran ak krèm konsa tou map gade tou si gen kap di mari yo pa konn achte krèm deodoran pafen ba yo nap ret gade nan kòmantè yo ok map reponn wè sèt fwa si nap reponn tout kòmantè yo la medam mwen yo nou menm ki gen mari ki pa renmen achte pafen pou nou soti soti pou kont nou pran kòb nou achte pafen santi bon si mariw vle santi fò kitel santi fò nan kay pa soti avèl babay.